Byenvni sou forum Mike Godza la m salye chak grenn zanmi e chak grenn fan e chak grenn abòne avèk chanèl la e m salye nou ou menm ki deja ap gad video sa ou menm ki se yon nouvo venu e m swete w ke ou abòne avèk chanèl la paske nou toujou pataje video e kap itil ou e sou chanèl la jodi a m vin moutre w kòman ou ka gen yon nimewo etazini e menm lè ou menm ou pa viv e nan state lan menm lè ou pa viv usa wap kapab itilize yon nimewo kote wap ka pale gratis Avèk koneksyon entènèt wap ka pale gratis avèk zanmi w ki etazini, lè zanmi lè w rele zanmi an etazini nòmalman nimewo entènasyonal wap moute tankou son apèl lokal ke w te fè li pap gen rapò avèk yon si n te ka di yon liy ki pase pa entènèt e pou fè sa l trè fasil e wap bezwen e pou konekte a kont lan e m pral moute w kòman pou konekte avèk kont lan e pou kapab itilize aplikasyon sa lè w kòl yon moun se konsa lap parèt e jan w wè sa ye an ok kòl se konsa lap parèt. Sou telefòn moun nan ki swadizan Etazini e se apèl ta Etazini sèlman m kwè ke wap ka fè avèk aplikasyon sa. E ou kapab kreye WhatsApp tou, ou kapab kreye WhatsApp, ou kapab kreye yon kont Sky, ou kapab kreye plizyè kont avèk menm nimewo sa e ki valide wap resevwa yon mesaj menm jan ou resevwa l sou sim ke ou itilize pou lokal nan peyi ou ye a. E pou fè sa li rapid e ou kap li rapid ann ale kounya nou prale nou pral telechaje aplikasyon an. Rapid vit, nou pral telechaje aplikasyon an yon fason pou kapab itilize nimewo usa la. Avan nou kòmanse, m ap mande w pou subscribe epi pou abòne w avèk chanèl la si w renmen tutoriel yo e si w vle nou vanse plis. Pa bliye subscribe chanèl la, abòne, se grenn fason ou ka ede MyCodeDesign nan sèvis ou. Nap moute nou pral sou play store aplikasyon li menm li rele dndi lay us phone number ok epi wap klike sou li wap fin enstale l imediatman ou fin enstale aplikasyon an wap ouvri li Ok. Ou ap ouvri aplikasyon an. Imediatman ou fin ouvri, lap mande yon kourye yon mot pas. Ok. Sa se email ou. An pa egzanp nou mete John Michael Saint-Elien a commercial gmail. Pwen kòm. E. Yap atande, yap valide si adrès la nòmal, lap koche l si l nòmal, e si l pa nòmal tou, yap di w li pa nòmal. Ok, imedyatman mwen jwenn Mayko, Sitilyen, a komèsyal jwen vekòm. Kounye a nap klike sou Mayko, e modpas lan, nap met modpas la, epi. Non, se John 2800 Ok, yon fwa ke m mete adrès elektwonik lan, m mete modpas mwen, kounye a rapid vit m al konekte, m ap di kreye yon kont, ok, sa vle di kont nou an li menm la l ap kreye, ok, sa vle di adrès email mwen an bon, kont mwen an li menm li kreye, epi n ap di setup. Epi la n ap otorize tèks lan, otorize son vokal, otorize kontak. Epi la, si w ap pran, si w ap valide lokalson lan, kote w ye a, si w ap di ki kote w ye, oubyen w pa di, oubyen w di dot, ok. Epi w ap di, pou w mete kòd, tankou telefòn Etazini an. Ok, ou bezwen konnen kòd rejyon Etazini an. Pa egzanp, m ba mouton li trè senp, m ba mouton sòt se mouton li rapid. Ok, pa egzanp nou gen zanmi sa ki se usa, e nou rejyon kote li ye a, e ayè kòd li an li menm se 973. Ok. Nèf 73, Kounye a ou pral sou aplikasyon an, nou pral itilize nèf 73 la oubyen ou ka chwazi nenpòt lòt arekòd Etazini ou konnen ou itilize apre sa y ap met rès nimewo yo pou ou. Ok, nou pral swiv. Ok, kounye a n ap mete arekòd la ke nou sot chwazi lòt bò a, ke se nèf 73, konsa tou ka met nenpòt lòt kòd. Il sifi ke li gen rapò avèk Etazini, w ap wè ti drapo ameriken an ap parèt sou kote arekòd ou te mete a. Ann ale, n ap mete nèf 173, nou mete nèf 173, Fò wè e drapo ameriken yo parèt sa vle di arè kòd sa l valide. Oubyen si nou mete yon lòt nimewo an mete 8 58 etazini genyen l tou l valide. An mete yon lòt an met 1 2 3 sa li pa konnen l sa vle di kòd rejyonal sa li envalid ok li pa valide sa vle di nap mete youn ke etazini li menm li rekonèt sa vle di arè kòd etazini an nap mete 9 73 sa vle di l valide epi nou kontinye. Ok Mezanmi an nap kontinye Nou pral jwenn nimewo telefòn ou an Kounye a mèsi 973 la men tout link ki gen ki gen rapò a 973 e ki free Kounye a ou pral chwazi kiyès nan ou ap pran Ki nimewo ou ap pran ki pi fasil pou ou use E Nap klike sou premye a epi nou di kontini Imedyatman nou kontini a Nimewo nou an li menm la li valide Ok Li valide sa vle di M ka ap rele nenpòt moun etazini M ka ap rele nenpòt moun etazini M ka ap ekri avèk nenpòt moun etazini Ann pran egzanp, ban m wè si m jwenn yon zanmi la m ka kòl. Nafa, non, n ale nan istorik, nou prale la. Nou pral chwazi yon zanmi. E nou ekri Nafa usa. Ok, nou pral eseye pou nou wè kòman sa fonksyone. E pi nou di... Mobile call. La nou call Nafa. E jda fwa k pa pran apèl la E m panse ke E se tout sa n te pote pou jodi an E se tout sa E m panse ou menm ki eseye fè l Ou ka toujou Valide l sou yon lòt eseye kòl yon lòt zanmi e m panse sa ap mache apèl la li gras wi ou sèlman bezwen koneksyon entènèt epi lè w rele moun nan pap reponn si se sou entènèt ou rele l la fò w rele l tankou se nan state la ou ye ou nan usa la ansanm avèl se mèsi avèk ou menm ki te swiv tutorial la mèsi avèk ou menm ki renmen tutorial la e ki abòne sa fè m plezi paske ou abòne avèk chanèl la e yon gran mèsi avèk ou menm menm zanmi mèsi mèsi paske ou abòne avèk chanèl la m remèsi w ankò. E mèsi avèk tout moun nèt ki deja abòne avèk chanèl la. E m panse ke nou pral gen pou n antre nan kominote a trè byento. M zap man nan kominote a e m pral ba nou opinyon pa m, tout sa nèt e n ap jwenn yo sou chanèl la. E n ap jwenn plis titoryèl toujou, se abòne, like, kòmante si nou apresye titoryèl yo. Epi Mayko di a li menm l ap fè yon efò k posib chak jou pou l lage yon tito pou ou. sou chanèl la. Se te tout sa n te pote pou jodi a. E m panse ke si w vle fon whatsapp banm ba nou ti nou kap sa. Si nou vle fon whatsapp avèk nimewo etazini sa imedyatman w fin kreye whatsapp la nimewo etazini an e yap voye yon mesaj ba ou. Mesaj la yo voye ba ou a e piga ou Piga ou m te ka di lè ou fin voye mesaj la ba ou antre kòd la, kòd yo konn voye abityèl lè ou voye lè ou konn kontasyon yo voye yon kòd yo voye ba ou pou valide e pou wè si nimewo a se nimewo pa ou vrèman. E lè ou fin kreye Whatsapp la, lè w ap anrejistre kontak yon moun, tankou ou gen yon nimewo moun Etazini w ap anrejistre l, pa anrejistre l sou kontak. e telefòn ou an. Pa anrejistre l sou kontak WhatsApp la, anrejistre l sou kontak sou kontak e aplikasyon sa ok anrejistre l sou kontak aplikasyon sa e konsa ou menm w ap jwenn nimewo moun nan pi rapid e pou anrejistre li te fasil mizatman w vin wè w met nimewo moun nan epi w ap kapab anrejistre li nòmal ok li fasil pou anrejistre nimewo w a sou Telefòn nan. E m panse se tou sa. Mèsi. Avèk ou menm. E n ap retounen pou yon lòt titoryèl. Now.